Hello guys koman nou ye n anfom m espre nou byen se Donlove Larochelle pdg Big Cash Transfer ok jodi a nou pral konprann nou pral aprann 3 pwosesis koman pou wè jwenn kont bank ou pou fè depo koman pou fè depo e lè Big Cash mete kòb sou kont ou kibo w kapab wè sa e lè li tire kòb sou kont ou tou kibo w ap kapab wè sa. Byen. Premye bagay la se ak ekip ou ap jwenn kont an bank yo. Pa bliye la ou gentan anndan panèl ou. Ou deja konnen tout sa yo se biznis. Ey, pa bliye banm pase di nou Big Sport deja prè. Antre nan Big Sport pou ka fè paryaj. Ok. E La se kont bank. Ou wè kont bank ki disponib pou fè depo. Si se 3 kont bank ki disponib pou fè depo, w ap jwenn youn la, youn la, youn la. Men kòm se sèl sa nou gen pou nou pran kòm egzanp, Alò sa a li menm li deja la. Se la w ap vini. W ap just klike sou li, epi w ap wè tout enfòmasyon bankè a. Pa bliye, avan w fè depo, fò w toujou gade l. Paske gen yon jou nou gen dwa chanje l, chanje kont bank lan, akoz sa k te la deja gen pwoblèm, e san nou pa di w. Pou w konnen li chanje, fòk se la pou w vini. Pa janm fè depo san w pa vini la, ou voye zye w. Epi w gade eske kont bank lan, ki kont bank ki disponib. Dezyèm bagay, dezyèm bagay ke m pral montre nou, se ke kòman pou fè depo. Imedyatman ou te ale nan bank ou byen nenpòt fason ou te fè depo sou kont big cash transfè la ou te fin jwenn kont bank pou fè depo a la, ebyen w ap vini nan sin plis lan. Oubyen w ap vini nan depo. Depi ou vini nan siyn plis lan lap tonbe la. Oubyen ou vini nan depo. Ou klike sou depo. Nan apre ou klike nan siyn plis lan anndan la. Ou klike la. Dizon ke wap depoze 10.000 goud oubyen 10.000 peso nenpòt sa wap depoze. Ou ap fè sa. Mete 10.000. La wap vin seleksyone fich lan. La. W ap klike la pou w seleksyone fich lan. Si fich lan deja nan men w, ou poko fè foto l, w ap klike la pou w ka fè foto l. E si tout fwa tou, e fich lan, foto fich lan fèt deja, w ap klike la. Epi w ap klike la pou w vin dèyè foto a. Ha, nou sòt wè ti bwa pye m. M kouche m ap fè tutoriel lan pou nou, sa k fè n wè l konsa. Ok, w ap klike la konsa. pou chwazi fich lan. Dizon sa se fich depo a. Annapre, w ap klike la a pou chwazi nan ki bank ou te fè l. Epi w ap klike la a pou chwazi ki fason ou te fè l. Ok. Epi annapre w ap klike la a pou kite yon obsèvasyon. Sa li menm li opsyonèl. Sa se si w vle. Hello Bitcash. M fenk rechaje. Ok. Ebyen nan pou klike la pou voye depo a vini la nan voye depo e pou soumèt li pou tann. Imedyat mou fin soumèt li, pou kapab wè depo ou genyen ki an atant men ki poko moute sou sistèm nan w ap wè l la a. Pou kapab wè depo ki apwouve deja. Sa vle di depo ou te mete epi administrasyon mete kòb la sou kont ou w ap wè l la a. Si w bezwen yon depo administrasyon an rejte, kòm si pa egzanp petèt li gen dwa gen dwa te gen erè epi administrasyon an wè l gen erè li rejte l, w ap wè l la a. Epi w kapab wè tout nèt, w ap vini la a nan tout. Twazyèm bagay ke m ap gen pou m montre w se ke depi w vini la a, w ap kapab wè istoryal de konbyen kòb Bitcash te mete sou kont ou oubyen konbyen kòb Bitcash te etire sou kont ou. Ok. En fèt, m panse bon nou gentan konnen pwosesis kòman pou nou fè depo, pou nou gen kontwòl depo ke n ap fè sou sit lan. E la, se balans prensipal ou. Oubyen si w ta retounen dèyè nèt, w ap toujou wè balans prensipal ou la. Ok. Sa a se balans prensipal ou. Sa ki an blan an, se balans prensipal ou. En fèt, se te yon plezi guys. N ap wè nan lòt ribrik.